Bay kèk konsekans oubyen enimere kèk avantaj ak enkonvenyan ki genyen lè yon chofè deside filtre kou sou bè driver l yo se sijè videyo nou pou jodi a Bonjou, bonswa tout moun Jodi a nou byen kontan retwouve w pou yon nouvèl epizòd nan sezon nou te batize Aprann Konprann Aplikasyon Uberdriver a nan menm lanse Seri videyo n ap lage ki gen pou wè ak aktivite chofè aplikasyon. Kouta yon chofè deside nan bay aplikasyon an dwèt nan manipile l, e kouta l deside tou bònman l ap filtre kous li yo nan aplikasyon Uber. Desizyon sa a oubyen chwa sa a pa san konsekans sou travay li nan aplikasyon an. Konsekans sa yo ap toune otou de twa bagay. Premye a se tan, dezyèm nan se revni, twazyèm nan se sekirite l nan aplikasyon. Majorite konsekans, avantaj oubyen enkonvenyan ke m pral pale la yo ap tounen otou de twa bagay sa yo. Tan, revni, sekirite. Piske n te gentan prezante w deja diferant opsyon de filtraj gen nan aplikasyon an, nou pral kòmanse avèk premye opsyon de filtraj nou, Li se aksepte les espèces. Jeneralman l ap vin tou aktive. Lè yo fin aksepte demand d'admission nan aplikasyon an, otomatikman yo fin apwouve l, enben y ap tou aktive opsyon aksepte les espèces la pou ou. Enben, si w ta deside dezaktive l, men ki sa w ap wè kòm chanjman nan aplikasyon w. Premye avantaj w ap jwenn lè w dezaktive opsyon sa a, Wap wè w gen plis tan pou travay. Kisa l ye? Yon nèg fin aksepte kous la, ou fè trajè a, wal depoze pasaje a, epi w finalize kous la. Lapè. Lajan w al sou kont ou, epi w swiv wout ou. Sa vle di plis ou gen plis tan, se plis wap gen posiblite pou wal pou yon lòt pasaje pou travay. Sa se premye avantaj ki genyen lè w deside dezaktive opsyon aksepte lèzespès la. Dezyèm avantaj ki genyen an, se ke ou pa nan manipile lajan. Ou pa nan manipile lajan, ou pa nan tèt chaje, fò ou soti a monnen, paske ou pa t gen pou bay monnen, fò ou gen lajan la, patati patata, fò ou gen ti monnen fenk, lajan papye. Ou pa nan tout bagay sa yo. Ou soti san yon goud nan pòch ou, ou al travay, epi ou antre san yon goud, tout lajan ou a sou kont an bank ou. Sa se dezyèm avantaj ki genyen lè w deside dezaktive opsyon aksepte lè espès la. Twazyèm avantaj ki genyen nan opsyon sa a, se ke sa evite pasaje zèfèyis, moun ki soti avèk entansyon pou yo vòlè w, rive bon sou ou. M pral ba w egzanp. Sa konn rive gen de moun ki soti avèk kòb kont sou yo. Pa egzanp, kous la gen dwa yon 20 real, yon 20 real 80, yon bagay konsa, 20 real 10, 20 real, yon ti kras, yon ti tchè dèyè l. Epi moun nan deside soti ak grenn 20 real li. Lè l rive, li di, chofè, se 20 real m genyen wi, sa w ap fè, sa w ap fè. Ou imajine w? Ou oblije aksepte Paske sa k manke a pi piti lontan ke Venreal la. Kidonk, moun sa a, m pa konnen, ti tchè monnen ki te rete a, li gentan bon sou. Sa ka rive tou, gen se de moun ki gen yon trik yo konn fè, yo gen yon fason yo bo kòb la, an di moun ou gen yon kòb ou al touche nan men moun nan konsa, epi yon gwo lajan, epi moun nan deside an di l ta ba w yon 100 dola. Li ba w 100 dola a, epi l ba w 3 dola met dèyè l pou w ba l monnen. Kom si li baw 103 dola pou pran. Nan sans ke lap fasilite w la tach. Jeneralman si w pa fò nan kalkil, ou plis gen tandans bay monnen an plis ke w bay li an mwens. Oubyen ke w bay li kont. Fò w evite bay sa. Si w pa bon nan kalkil. Oubyen ou pa gentan di non non non ou pa bezwen banm 3 dola pase m gen monnen ase. Ou annou pran 100 dola ou bay monnen. Men depi w ap baw ti kòb nan mitan bagay sa ap fasilite w. Si w pa fò nan kalkil zanmi, y ap bon sou ou. Sa se klè. Katriyèm avantaj ki genyen lè w dezaktive opsyon aksepte les espèces la, se sekirite w. Depi w pa nan manipile lajan, ou pa nan mache avèk kòb nan pòch ou sou ou, ou gen mwens risk. Pou, an di pa egzanp, pasaje gen dwa nan machin ou an, pandan l ba w yon kòb kole konsa w ba l monnen, li distrè w, epi l deside brake w. Pandan w ap tèt ou atè konsa, w ap ba l monnen, bagay sa yo, epi li rale yon bagay li met bò kou w, bay tout sa k sou ou, bay tout sa k pran machin nan, sa vle di li devye atansyon w sou sa w ta sipoze veye, epi li deside li brake w, li pran tout sa w genyen pou w ale. Ou konprann? Epi jeneralman lè chofè yo gen anpil kòb nan men yo tou, Sa gen se de moun ki konnen menm, chofè taksi, chofè Uber, moun kap bay sa yo, moun sa yo manipile, pakèt kòb moun sa yo toujou ap brase lajan, ebyen ou vin tounen yon cible de choix pou moun sa yo, kote ke yo ka deside tou bònman atake w, pase yo konnen la a yo pap pa jwenn yon bagay, swa ou jwenn telefòn, swa ou jwenn lajan. Sa vle di lè w pa nan opsyon aksepte les espèces la enben w pa nan tèt chaje sa yo. Si moun nan vini o plis li ka leve telefòn ou l ale. Men afè lajan l gentan konnen l pap jwenn anyen. M sot pale w de avantaj ki genyen nan pati lè w deside dezaktive opsyon aksepte les espèces la. Epi men kèk enkonvenyan w ka jwenn ladan l. Premye enkonvenyan an se ke w ap jwenn mwens kous. Li klè. Amwenske ou ta nan yon zòn ki gen yon pakèt demand tankou nèg k ap viv Sao Paulo yo, depi w ap viv nan kè Sao Paulo, monchè, ou mèt dezaktive opsyon sa a je fèmen, aplikasyon ap sone menm jan an. Ou konprann? Men si w nan ti vil andeyò bagay sa yo, w ap jwenn mwens kous zanmi. Sitou lè w pa nan peryòd dinamik yo, lè pa gen anpil mouvman, la a premyè dezavantaj ki gen nan opsyon sa a, w ap jwenn mwens kous. Dezyèm dezavantaj ki gen nan opsyon sa a, m sot di l deja, Wap gen pou mache ak monnen tout tan. Kounye a an nou wè lè w aktive opsyon aksepte lès espès la ki avantaj sa gen ladann. Lè w ap deside aktive opsyon sa a, premye avantaj li genyen ladann nan se ke w ap jwenn plis kous. M sot di pou lè w dezaktive l w ap jwenn mwens, men lè w aktive l w ap jwenn plis. Ki kous yo ye? Se kous pasaje k ap peye nan lajan plis pasaje k ap peye nan kat de kredi oubyen lòt fòm de pèman whatever. Sa vle di tout pasaje sa yo nèt Uber ap voye yo ba ou. Ou gen plis panopli, m ta di, plis varyete moun pou travay. Sa se premye avantaj li genyen lè w deside aktive opsyon sa. Dezyèm avantaj li genyen nan opsyon lè w aktive Aksepte lè dispès la, se ke ase souvan, anpil moun ret pou ou. Anpil moun ret pou ou.

Konprann? Men si se te opsyon aksepte lè espès la kòm si si w te dezaktive opsyon sa a, depi pasaje a ap fin peye l fini. Sof apre, sa depan, li gendwa l ba w ti kòb anplis kòm si nan poubwa, gen opsyon sa nan aplikasyon kote pasaje a ka ba w poubwa. Men si se pa sa, otomatikman moun nan fin, ou fin finalize kous ou, moun nan desann l ale, li bliye w. Men lè moun ap peye w nan lajan, ou pa k gade m pa ban manti chak jou m travay monnen ret pou mwen. Yon ti monnen ret pou mwen, ti 10, ti 15, ti 20. Kòmsi a la fen de la jounen, ou ka sezi wè nan ti monnen, ti monnen, ti monnen gade ou rantre lakay ou gen pou 5, 10, 15, 20 e menm plis kòb menm. Ou konprann? Li se de moun, whatever monnen li a, li ret pou ou. Ala monnen ou! Sa youn nan bèl avantaj ki genyen nan opsyon lè w deside kòm si m ta di w kite aksepte les espèces la aktive. Ou gentan konnen dezavantaj yo se ou pral nan manyen lajan, bagay sa yo, ou pral pèdi tan, gon fòm de pèman isit o Brezil yo rele pix, ou bay tèt chaje, bay pèdi pèdi tan konsa. Epi si pasaje a depi o kou de la wout lè l prèske rive l pa t gentan aktive aplikasyon bank li an pou l fè transfè a ba ou nan bank pa w la, monchè ou menm w ap pran yon de twa minit. pou l rive pi wo. Konprann? Men, avantaj li gen ladann tou, se ke jan m di w la, ti monnen yo t pou enteresan. Enkonvenyan nan pati sa a li menm, se ke ou konnen, ou gen, ou gen mwens tan pou travay, nan bay monnen tou, ou pèdi plis, ou pèdi yon pakèt tan, ou gen risk tou pou pa touche, paske ou konn fin fè yon kous, nan lè w aktive, lè w gen pou aksepte lajan, ou konn fin fè yon kous, epi w panse moun nan pral peye w, lè w rive l di w chofè l pa gen kòb, sa rive, Li di l pa gen kòb, mete kous la kòm si l ap peye nan pwochèn vwayaj la. Gen opsyon sa nan aplikasyon an men pafwa sa gen yon danje ladan l. Si, paske Uber di l, lè w fin mete nan opsyon kòm si pasaje a di l ap peye nan pwochèn vwayaj la, Uber di ok, pa gen pwoblèm, yo pral konfime avèk pasaje a pou yo konnen si se vre li te di w sa. Ou imajine w si moun sa ta di konsa, li peye w deja? Li fin ale, li di w, ok, ba yon lè, mete kote m ap peye w nan pwochèn vwayaj, epi l al fè wout li. Ou byen mande l, èske sa l te di chofè a se vre? Li di non, li te peye. Kounye a la, ou nan dlo, zanmi. Bagay se pawòl pa w kont pawòl pa l. Sa vle di ou bè pat la, si w te touche, si w pa t touche, li pa konn bay konsa. E si l al defann tèt li, li di non, li te peye w, bagay sa yo, jiskaske w ba l monnen. Ou pèdi lajan w nan zanmi. Ou pèdi lajan w. A vle di lè ou rive nan faz sa a, m sigjere w fè yon screenshot. Fè yon screenshot, m pa konnen, oubyen yon kamera nan machin ou ka ede w nan sans sa. Men se pa sa zanmi, ou nan dlo. Lòt dezavantaj ki gen nan pati lè w aktive opsyon sa a, se brakaj. Brakaj, ou gen kòb nan men w, Konprann tout zèfèyis konnen chofè Uber brase kòb konprann epi yo brakew sa w tande a sa w pèdi telefòn ou sa w pèdi lajan ou ka menm pèdi vi w menm sa pako rive m men son posiblite ki ka rive. Kounya ann gade Dezyèm opsyon defiltraj nou, avantaj ak enkonvenyen ki genyen ladan l ki se, preferans pou lazòn. Apre w fin chwazi zòn nan oubyen zòn kote w vle travay yo, premye avantaj ki gen ladan l se ke ou spesifye nan ki zòn ke w vle travay. An di si zòn sa a gen yon pakèt demand, Laa gade. E konsa wap fè kous yo. Wap travay nèt ale. Gade sitou nan lè kote gen anpil kous, anpil demand. Ou just aktive ti pati sa. Pss gade. San reflechi gade wap fè kous len dè lòt, len dè lòt, len dè lòt. Premye avantaj gen ladann se ke ou ret nou zòn espesifik. Si zòn sa gen anpil demand, wap jwenn anpil kous pou travay alèz. Dezavantaj ki gen nan preferans pou lazon nan lè w aktive l. Se ke ou gen posiblite pou jwenn mwens kous tou. Paske Uber p ap kite ou deplase fwontyè zòn ke w chwazi yo. Ou ka jwenn plis kous si zòn nan gen anpil demand, men dezavantaj la tou ou ka jwenn mwens kous paske Uber p ap kite ou deplase zòn sa a oubyen zòn sa yo ke w te chwazi o preyalab yo. Mwens kous, plis kous. Se plis avantaj ak enkonvenyan ki genyen nan preferans pou la zòn. Konsa tou, Ou ka chwazi spesifye zòn ke w vle travay yo e gon zòn ke w konnen ki gen anpil ensekirite ladan, ou deside pa ale la, ou dezaktive zòn sa a, ou retire l nan lis zòn ke w seleksyone yo, epi ou travay. La a tou, se yon kesyon de sekirite, ou ta di ok zòn sa m pa pral ladan l, gen anpil ensekirite epi avantaj la se sekirite. Men konsa tou lè w dezaktive l. Gade libelibè oubyen ap voye kous ba ou san kanpe, l ap voye ou nenpòt kote. Se konsa li. Preferans pou lazòn, mwens kous, plis kous, an fonksyon de kote ou vle travay, epi ki sa, ki avantaj oubyen enkonvenyen zòn nan gen ladan l. Se plis sa a ki gen nan preferans pou lazòn nan. Twazyèm e dènyè opsyon de filtraj nou te wè. Se an fonksyon de nòt pasaje a. M te tou fè yon ti pale de li, kòm si m ta di w, m te di w, si ou defini pasaje a avèk yon nòt wo, sa vle di ou p ap pran pasaje nòt ki pi ba ke sa, sa kòm si lè w deside chwazi opsyon sa a, li toune otou de mwens kous plis kous. De dènyè opsyon sa yo se mwens kous plis kous. Ou deside travay nan X zòn done ki gen anpil demand, w ap jwenn anpil kous. Ou deside travay nan X zòn done ki prèske pa gen demand, w ap jwenn mwens kous. Menm jan tou pou nòt la, ou deside travay avèk tan nòt pasaje done, mwens kous. Sa vle di, si w dezaktive opsyon sa a tou, ou di gade nenpòt moun yo voye ba mwen m ap pran l, plis kous. Pa bliye, nan opsyon sa yo, ou ka deside aktive tout an menm tan. Ou aktive Aksepte lès espès la Ou aktive Preferans pou la zòn Ou aktive Nòt pasaje Si w deside aktive tout an menm tan e ke w met demand ou yo trè wo, monchè gade ti kras kou sèl m ap jwenn, yon ti kras wi paske yo gentan konnen a nèg sa a li menm gade tulitutu, zuzu li pa vle pran nenpòt pasaje, li pa vle al nan nenpòt zòn li pa vle m pa konnen non, li pa vle aksepte lès espès Si zòn nan gen anpil demand, sa ka rive ou jwenn ti kousou nòmal. Men si pa gen anpil demand, gade, ou filtre kousou nan sans sa a, w ap prèske pa jwenn travay. Antouka zanmi nou yo, se diferant avantaj ak enkonvenyan sa yo ki genyen nan opsyon sa a ki toune otou de twa bagay nou te di l okòmansman an, se tan w ap travay, se revni w, w ap fè plis kòb nan mwens kòb, epi sekirite. Konprann? Se jwe sou twa bagay sa yo pou w wè. Ki fason ou kapab aktive aplikasyon an pou 3 bagay sa yo pote benefis pou ou? Pou gen plis tan pou travay, pou fè plis kòb, epi pou gen plis sekirite. Tout moun ok? Si w pa konprann, gade, al nan espas kòmantè a ki la pou sa, poze kesyon ou vle, epi n ap eseye eklèsi w nan nivo ki n kapab e nou si e sèten ke w ap satisfè. Pa bliye abòne, pataje, aktive klòch notifikasyon, like. Epi nou kase randevou pou lòt video ki pi enteresan ke sa. Tchaw! A la pwochèn!